Yè, nan dèbi madrilèn nan ke Real Madrid genyen 3 a 2 fas a Atlético Madrid, genyen kèlke aksyon ki fè pale anpil, gen kèlke aksyon polemik n ap tounen sou yo nan videyo sa a jodi a. Aksyon sa yo se, nou ka site, nou ka pran 3 ladan yo, genyen penalti Real Madrid jwenn nan,

Defansè ekip Atletico a fè fot sou Brahim Diaz. Alò aksyon sa a kote Anko foure pye l pou l jwe balon an ok e misye pa jwe boul la. Misye pa jwe boul la e misye jwe pye Brahim Diaz. Brahim Diaz. tonbe anndan sifas de reparasyon an, 2 jwè yo te pratikman sou liy de but lan e abit lan sifle penalti. Son aksyon ke var lan pat menm revize e yo estime ke pat genyen erè de la par de abit santral la Jose Luis Munuera Montero. Mwen menm kisa m panse sou aksyon sa, mwen kwè ke se toujou on sitiyasyon konplike pou on defansè lè li fon entèvansyon, Epi l pa jwe boul la, men l jwe pye jwè a. Depi yon defansè nan pozisyon sa a, nan sitiyasyon sa a, e ou nan kouri. Pa p gen dlo k pou lave w. E mwen kwè ke abit lan kòrèk nan desizyon sa a, paske aksyon. An kou a, misye pa metrize l. Sa vle di entèvansyon misye fè a, misye pa metrize l, misye al dèyè boul men misye pa jwenn boul, li jwenn pye. Ou ka di ke fot lan pa sevè, ou ka di ke misye pa agresif. Men, anndan sifas de reparasyon an, jwè yo anpil fwa, e sitou kounye a avèk var lan mwen wè tandans sa, abit yo genyen yon tandans sifle anpil kontak, leje ou pa, fot anndan sifas de reparasyon an. Ke se swa lè al nan var, ke se swa sou desizyon dirèk ke ou pran an kou de je, ok, lè match la ap jwe live. E mwen kwè ke Anko, le fèt ke l pa jwe boul lan e ke l jwe pye e Brahim Dias, li penalti. Ok, li penalti, m panse ke entèvansyon misye a, tankou m di l, li pa, li pa t metrize l. Ok. Mentnan, gon dezyèm aksyon nan match lan ki fè pale anpil, se lekspilsyon de Valverde. Valverde pran yon katon wouj nan match lan, sa pa rive misye souvan ke l pran katon wouj, e mwen kwè ke se sa fè sèlman dezyèm katon wouj li nan Real Madrid. Premye a deja li te pran l nan Atletico Madrid, e li te pran l nan yon match kont Atletico Madrid, fwa sa se ankò kont Atletico. Misye pran wouj nan 77 tièm minit match lan pou yon fot sou Baena. Nimewo 10 Atletico Madrid lan. Eske gen fot katon wouj la sou aksyon sa? Se la kestyon. Ok. Mwen menm pèsonèlman m twouve ke abit la sevè sou aksyon sa. Mwen panse, mwen panse misye fè jone. Dabò m panse misye fè fot, pa gen dout sou sa. E misye fè tak lan delibere, m pa kwè misye al dèyè boul. Ok. E misye jwe pye jwè a, Baena, ki tonbe sou aksyon an. Abit la bay wouj paske abit la estime ke misye te agresif. Nou ka wè ke apre match lan, anfèt apre ekspilsyon an, misye al pale ak Alvaro Arbeloa sou ban touch lan e misye eksplike Alvaro Arbeloa men poukisa li pran desizyon bay katon wouj dirèk a Federico Valverde e youn nan eksplikasyon misye bay, abit lan, se ke li di te gen yon agresivite de la part de jwè a, asavwa Valverde.

Genyen on pwen presizeman kote yo pèmèt abit lan ekspilse on jwè si pa egzanp li komèt on fot gwosyè. Ok, si li fè on fot gwosyè. Abit la gen dwa estime ke sa misye fè jodi an, Federico Valverde an, sa l fè nan match la yè a, se on fot gwosyè. E ou ka diskite l. Ke pa gen yon verite absoli sou kòman ou pral defini yon fot gwosyè e èske n ap toujou dakò ke tèl fot se yon fot gwosyè, tèl lòt fot se pa yon fot gwosyè. Li difisil. E se sa k fè mwen di genyen yon bòn pati ladan ki rete a la diskresyon de larbit. E mwen panse ke nan nuans sa a, abit la gen dwa estime ke fot Valverde a se te yon fot gwosyè. Paske si w gade byen, Valverde pa al dèyè jwe boul la. Valverde pa al dèyè jwe boul la e se sa k fè w gen dwa di ke se yon fot gwosyè, misye literalman pran pye jwè a, li frape pye jwè a avèk yon entansyon pou l fè fot e pou l fè fot la menm san l pa al dèyè jwe. Dèfwa w konn al dèyè jwe boul la e pou w pa jwe boul la w pran pye jwè a, ou ka si l pran jòn nan. Men, yo pa ka pale de yon fot gwosyè nan ka kote te genyen vrèman yon entansyon trè klè de jwè a pou l jwe balon an. Valverde pa t al dèyè jwe boul la sou aksyon sa a. Li son ekspilsyon, mwen mwen panse ke l te kapab jone, ok, men si w ap aplike jwèt, règ jwèt lan vrèman nwa sou blan tankou jan l ye a, by the book, Ou ka di ke misye fon fot gwosye an sou Baena. Epi twazyèm aksyon ki te gen polemik ladan se an debi de match, dizyèm minit de je, on aksyon gen de moun ki kwè ke Carvajal te sipoze pran katon wouj sou on entèvansyon ke l te fè sou Llorente an, jan n di l la, an debi de match. Son on kontratak madrilèn. Atletico Madrid ok epi Carvajal al fèmen espas lan pou Llorente pa gentan choute ni anfèt Llorente gentan fè chout li nòmalman e Carvajal Dani Carvajal vini avèk anpil si w vle foug entansite e vin genyen efektivman yon teleskopaj antre lè 2 jwè men mwen kwè ke abit lan petèt konsidere le fèt ke Llorente te gentan fè chout li e te fè chout la san kontrent vrèman de Carvajal. Aprè son teleskopaj, m pa estime ke aksyon sa a li te merite yon ekspilsyon. Vwala, donk se se toujou pwendvi pa m, ok, e foutbòl lan se pa tout aksyon yo ki toujou. 100 pou 100 tout moun pral wè l menm jan. Gen de aksyon nou renmen di se 50 50, tankou m ta di w gen abit k ap bay li, gen de lòt abit ki p ap bay li. Gen de fwa, gen sèten evidans nan jwè a, sa yo rele erreur manifeste ki oblije var pa egzanp tounen sou yon desizyon. Men anpil fwa, gen anpil sibjektivite, gen anpil analiz ke mwen fè, yon lòt moun p ap fè l oubyen ap fè l yon lòt jan. Pa toujou genyen yon verite nwa sou blan nan desizyon abit yo. Malgre ke genyen les lois du jeu ke abit yo sanse respekte pou yo pran desizyon yo an kou de match. Vwala donk pwen de vu pa nou sou sa k te genyen yè kòm aksyon polemik nan match sa a ant Real Madrid e Atletico Madrid, match ke Real Madrid genyen, yon bèl match foutbòl a rebondisman ke Real genyen 3 a 2 avèk yon double de Vinicius e yon gòl de Valverde, 2 jwè ki an eta, 2 jwè ki ap jwe trè byen sè dènye tan pou le Real Madrid.